masak. Yo arive fè masak tout bit bwaye, yo tiye 3 frè m, 10 ti piti kouwè chen an pa t ka mete m deyò nan laplenn. Yo vin asasine nou nan bit bwaye, chen an twò piti, se Jovenel Moïse ak Martine Moïse ki te mete m deyò nan bit bwaye. E m te di chen an sa m pral nan peyi m, m pral nan peyi m, m te gentan vwe achte bèf, m achte tè, m pral vann yo, m ap achte pwen, m ap achte zam. Map achte pwen, map achte zam, map achte bal. E map map anonse tout moun sa. Si m pa twonpe m, ant disetyèm ou venndezyèm pwomosyon udmo a, se yo menm depi ou wè se nèg sa yo ki an fonksyon kap travay se kò babekyu yo ye, chyen an toujou, chyen an toujou nan cha ap fonksyone. Ou konprann sam di nou mwen menm mwen konnen chien an tuye anpil moun pou mwen anpil moun lakay mwen ou konprann sam diw men 10 ti piti kou wè chien an pat ka fèl m pèdi sonsonn m pèdi papile m pèdi tonton 4 pitit gason manmanm te genyen lèm deyò m rele chien an m di chien an map achte pwen. Map achte bal, map achte zam. Chen an pat konprann sa m te di l la. Jounen jodi an se sa k rive la. Mwen rantre lakay mwen, m pa timoun Jeremi, m pa timoun Pòdepè, m pa timoun Ansapit. E timoun Labit Bwa Eme Kwadèmisyon. E la lonbrit mwen antere, mwen retounen lakay mwen. Pa gen anyen k pou fè m ret tounen lakay mwen. Pa gen anyen k pou fè m kite l. Map mande tout frè m yo ki mouri a pou yo ban m fòs ak kouraj pou m ret chita lakay mwen. Se lakay mwen map batay. Jounalis yo pa bliye nou te konn ap rele viv pè lebren pa bliye nou banm randevou palè pou nou tal tiyem apre arestasyon kazimi m pa ale pa bliye nou tap felisitem mèsi pè lebren mèsi pè lebren pase nan radyo zenith nap tann mwen men pèp la m konnen se mizisyen palè nou ye se chak president moute Nou ba ou chan. M pa gen pwoblèm avè nou k ap moute nan radyo, k ap di pè Lebren dis, pè Lebren dat. M pa gen pwoblèm avèk popilasyon an. Si jounen jodi a m wè nou ka trayi m pou chen mechan, m konn vòlè ti telefòn, men nou bliye lè m t al anfas chen an pou nou, lè nou t ap manifeste, chen an pa t dakò manifestasyon an pase, li t ap tire sou nou, se mwen menm ki te sèvi nou boukliye. Nou bliye bagay sa, radyo Zenith, sitou Bob Semer, Mèt Moren. Nou bliye bagay sa nou tap felisite m nou tap felisite m m konnen rezo sosyo a la gen bagay map goumen kounya la m pwal chache yo map poum fè nou tout tandel to ou ta la m gen poum fèl map fè nou tout tandel map mande tout bizismann kap relem yo kap mandem si yo te mèt ouvè yo poko ouvè. Banm yon ti tan toujou. Poko ouvè. Paske Nou nan batay mwen pa vle Pou lè detonasyon ap fèt Pou pa gen nan Nou menm ki viktim Pou yo pa di se mwen menm Pou yo pa lage chay la sou dom Fon ti ret tann mwen Menm jan yo abitye fèl pran imaj la saline Yo pran imaj ki moun ki te mouri la saline tokyo bèlè Yo pran tout osyen foto sa yo yap lage sou rezo sosyo Pou yo fè konnen se moun ki mouri anndan bit bwaye Epa vre 3 medam yo tande ap pale yap di ki mouri bitboy a manti yo pa mouri medam yo la medam yo an otaj medam yo te renmen ansanm avèk nèg yo yap rele nèg yo gen plizyè nèg ki mouri se medam yo kap rele yo di men ki kote yo vin dèyè yo nan vin chache medam yo n pran mesye yo grenn pa grenn nou te tand barikad pou yo medam yo pa mouri medam yo la. Plizyè nèg ki mouri, se konsa nou rale yo, nou rale yo. Gen plizyè nèg ki mouri tou nou jwenn yo avèk grenn bal, mouchwa, kagoul nan pòch yo. Se moun sa yo ki mouri. Pa gen inosan ki mouri anndan Bit Bwaye. Anndan Bit Bwaye, si gon moun mouri anndan Bit Bwaye ou mèt konnen se bandi k mouri. Mwen menm mwen pap pale sa m pa konnen. M pa gen inosan k mouri nan Bit Bwaye. Batay lan anpil nan menm m pap ka rete pou n pale anpil paske depi maten m ap goumen m pap ka pale anpil men m te vle fè popilasyon an konnen se Jovenel Moïse Martine Moïse ki te mete m deyò Ariel Henry menm jan nèg yo te fè pou ou yo te di konsa ou te pale avèk nèg ki te vin tiye Jovenel yo menm jan an men ou gen yon bagay ou ka fè si w ap fè yon bagay serye. Pran nimewo telefòn chen an. Mete nimewo telefòn Martine Moise. Konekte l ansanm avèk Babekyou pou nou pral konnen ki sa k ap pase. Tande? Konekte l ansanm avèk Krisla. Pran telefòn Martine Moise wi, nimewo chen an, konekte l. Si nou pa gen nimewo chen an, n a fè m konnen n pa genyen l. Paske chen an di se Martine.